Se avèk anpil plezi mwen rantre lakay nou poum salye nou dan le non de Jezi Kris e mwen pote ekleraj spirityèl pou nou. E jodia nou pwal elabore tout otou de yon sijè ki gen rapò avèk lakrent de Dye. La crainte de Dieu ke anpil moun panse ke yo genyen. Men poutan, ou ka panse ou gen la crainte de Dieu, ou pa genyen l vre. De manyè jeneral, depi yon moun aksepte Jezi, Ebyen, menm payen an lè l gade l, li di, a, misye se yon nèg ki gen lakrent de Dye. Se, se, e dam sa a se yon dam ki gen lakrent de Dye, pase se yon moun legliz li ye. Ou ka moun legliz men ou pa gen lakrent de Dye. Ou ka moun legliz men ou pa sèvitè de Dye, ou pa sèvant de Dye. Jodi a, nou vle poze kesyon sa a, èske ou gen lakrent de Dye? Yonn nan premyè fason ke wap ka idantifye siw gen la krent de Dye se lèw dakò bay Bondye premye plas nan tout sa wap fè. Lèw dakò mache dèyè Epi w di Bondye pran devan. Lè w dakò kite Bondye pale epi aprè ou a pale. An tout choz mete Bondye devan. Sa se premye siy ki montre ke ou gen la krent de Dye. Bondye beni nou. Gen yon sèvitè nan bib la ki kite yon egzanp pou nou, pou nou pa twò fòse sou kesyon lakrent de Dye, li ban nou kèk egzanp ki lè yon moun gen lakrent de Dye. M pral fè yon lekti pou ou. Se sèvitè frè Jak. Nan Jak chapitre 4, le vèsè 13 a 15, li di, A vous maintenant qui dites,

ki t ap montre nou kòman pou nou pale, kòman pou nou konpòte nou si nou vle aji avèk lakrent de Dye. Si nou vle aji selon lakrent de Dye, men sa pou nou di, si nou gen yon bagay nou gen pou n fè, se pou nou di si Bondye vle. Men nou pa ka deside di demen m pral tèl kote, mwa pwochen nou fè pwojè nou pou ane pwochèn, Nou fè pwojè pou demen, non, pa gen sa. Pa gen sa. Ou pa menm ka fon pwojè pou, pou e, de zè de tan pli ta, san ou pa di si Dieu le veut. Pase ke, mè frè e sè, pli ta pa pou ou. Ou ka fin louvri pòt ou, ou, ou, ou konnen wap soti la al achte kèlke choz nan boutik la pou retounen, epi ou pa retounen. Hein? Gen sak rele ka enprevu, gen sak rele ebyen aksidan, gen sak rele mò sibit. Gen tout rezon pou nou aji ebyen pou nou di si Bondye vle. Paske fiti pa pou nou. Se sèl Bondye ki konnen sak pral pase au futur. Lòm pa konnen, pa konn anyen de l'avenir. L'avenir li se Bondye li depan de li. Sagesse. Ah monchè, plus tard si Dieu veut nap wè kanmenm. ou pa dwe di sa. Se pou di, alò, ou pa di si Dye vle non, e mwen k di l wi paske mwen m abitye di l. Anpil nan nou nou di, monchè pli ta n ap wè kanmenm wi papa. Monchè demen m ap vin kote w. Ou pran randevou pou demen, men ou pa ajoute si Bondye vle. Si w te konn aji konsa pa fè san kò tande. Lè w gen lakrent de Dye. Ebyen ou pa fè anyen ou konnen kap fè Bondye fache. Avan ou fè yon bagay, ou mete l sou balans, ou chèche volonte Bondye ladan l pito. Epi lè ou reyalize ke pa gen anyen ladan l kap fè Bondye fache, ou fè l. Sa se lakrent de Dye. Lè ou gen lakrent de Dye. Ou kontwole pawòl kap soti nan bouch ou. Menm si ou ta sur les nerfs, bat pou pa repete yon bagay kap fè Bondye fache. Tande? E sak fè la Bib di nou pinga nou aji lè nou an kolè. Lè ou an kolè, Tann ou kalme, ou a pale, ou a aji. Pase nan moman kolè sa, ou ka, ou ka aji mal. Ou ka di yon pawòl ou pat dwe di. Anpil fwa moun yo di yo gen la krent de Dye, men, moun nan di w, se pou la krent de Dye k fè m pa, m pa pete depi se dan nan bouch ou la. Poukisa w ajoute krent de Dye sa la? Si w ap repete yon pawòl konsa, ou pa ka di se pou la krent de Dye. A, se pou la krent de Dye wi ki fè, gade, m pa pete de grenn je nan tèt ou la. Lè w pa, a, depi w repete pawòl sa a, ou gentan pa gen la krent de Dye. Moun ki gen la krent de Dye pap janm di yon moun pou l pete de grenn je nan tèt li, pou l rache tout dan nan bouch li. Lè w, gade, Depi avan menm ke w te di la ou gentan rache l paske la bouche parle à l'abondance du cœur. Menm jan avèk adiltè ou gen dwa pa kouche avèk e patenè la men poutan ou komèt adiltè la paske li gentan nan lespri w li nan panse w se sa la bib di. La crainte de Dieu. Lè w gen la crainte de Dieu, ou pa pran nenpòt desizyon. Kèlke swa desizyon, desizyon ou pral pran, ou konsilte Bondye. E, konsilte Bondye se youn, tann repons Bondye se de. Ou ka, ou ka dakò pou konsilte Bondye, men ou pa dakò pou tann repons Bondye. lè sa ou fè fos wout. Pa bliye mè frè e sè, lakay Bondye pa genyen sèvis ekspwès an tout okazyon. Wi gen dè sikonstans Bondye itilize sèvis ekspwès. Li voye repons rapid. Men gen sikonstans li pa wè sa enpòtan pou l itilize yon sèvis eksprès, ebyen lè konsa ou oblije depoze dosye a, depoze plent la, ebyen pou w ret nan liy nan pou w tann repons. Pa egzanp, nan ka Dànyèl la, li te itilize yon repons rapid. Nan ka twa jèn Ebre yo, li itilize yon repons rapid, sèvis eksprès. Men poukisa nenpòt ti bagay wal mande Bondye poutèt wou menm wou cho wou prese wou vle poul baw yon repons express non fòk wou pran liy e se yonn nan rezon sa tèlman nan mantalite nou menm nan peyi sa nap viv la Kilti moun yo, abitid yo, lè y al achte nan boutik, lè y al tann, y al solisite yon sèvis, yo tout pran liy. Men w wè nou menm Ayisyen, nou gen menm vye mantalite lakay la. Lè nou rive nou pa vle pran liy. Depi nou rive nou vle pase devan. Lè konsa yo gade nou mal. Yo kritike nou. Ayisyen pa vle pran liy. Ebyen nou konprann se menm jan lakay Bondye se senpleman parèt Bondye tèl bagay ou pa wè nan peyi nou nou tèlman pa pran liy se raketè nou fè manje tout ti kòb nou. peyi a vin tonbe an koripsyon. Pou yon moun rive jwenn yon sèvis, si w pa ka pran raketè, yon bagay ki te ka fèt nan yon jou, l ap pran dezan, l ap pran uit, nèf mwa. Paske nou gate sistèm nan, Ebyen nan syèl li pa konsa tande. Bondye vle ke nou pran liy. Bondye vle ke w depoze dosye a pou tann repons. Paske fòk Bondye analize l. Bondye pa pral ba ou yon bagay machòkèt. Fòk ou depoze dosye w epi pou bay Bondye tan pou l analize l. Paske te gen lòt moun devan w fò l fin bay lòt yo repons pitit mwen. Epoutan! Tann repons Bondye! Se nan pa ka tann repons sa anpil fwa lè nou pran echèk, nou blasfème le nom de Dieu. Nou pale Bondye mal. Nou konn menm rive chute. Sa ye nou pat vle tann repons. Nou aji e lè nou aji an presipitasyon konsa satan ban nou repons li menm. Wi nou paka tann repons Bondye ebyen nou twò prese rapid satan baw on repons e ou menm wal aji sou repons satan Epi w di se Bondye. Ou wè, ou wè nan kisa nou tonbe? Satan al kanpe a distans, lap ri w, paske l di, ha, li gen yon mèt, li pa konn vwa mèt li. E Jezi di, Je konè mè brebi, mè brebi me konès. Kan je parle, il entend ma voix. Et quand ils parlent j'entends eh bien leur voix Bondye konnen vwa nou Bondye vle pou nou konnen vwa pal tou Anpil fwa nou aji nou di se Bondye k pale se pa Bondye se satan k pale men nou pa konnen vwa mèt nou. Nou pa sonde lè gen de gen de repons ou jwenn se pou sonde l. Bon sitou lè ou mande yon bagay a Bondye ou jwenn yon repons rapid rapid rapid. Rapido presto. Pa paske Bondye pa pale rapid non frè e sè. Men kanmenm pa bliye satan toujou vle vle li menm pou li ebyen gen se dan devan li ye jan moun yo konn di atansyon tande atansyon pitit mwen la krent de Dye se sou sa m te vle pale avè w jodi a m pap rete anpil bat pou nou gen la krent de Dye nan jan nap aji nan jan nap konpòte bat pou se Bondye ki ki satisfè dabò epi nou menm an segon plan nan satisfè. Ke Bondye louvri zye w nan kisa w te aji pa presipitasyon. Aktyèlman la e pa de moun kap soufri. Aktyèlman la e pa de moun kap mòde dwat pous yo yap di si yo te konnen. Panse ke yo te aji pa presipitasyon. Yo pat tann repons Bondye. yo te pran dè desizyon fòl. Ebyen kounya la pandan map pale avè w la yo regrèt. Men w ta di ya korije, yo pap korije. Nenpòt lòt opòtinite ki parèt devan yo ankò, yap aji menm jan. Yo bliye. Yo bliye si gen yon Bondye k pou pale avan. Ou menm, ke w pran echèk deja, ke w poko pran echèk, aji selon la volonte de Dye. Itilize pawòl sa ki se lakrent de Dye. Di m vle gen la krent de Dye. Ou konn chante l. Ou di antre tè men j'abandonne. Se sa ou konn di. Tout ce que j'appelle mien. Bondye beni nou. M kite nou la. Ke gras Senyè akonpanye nou. N'a rankontre jedi si Dye ve. Si tout lè fwa legliz la pa gentan al ve. Babay.